Bonjou, bonswa tout moun. Nap di mèsi a tout fanatik Kalthoub TV yo ki te abòne avèk chanèl la e ki kontinye abòne avèk li e ki envite zanmi yo pou yo kapab abòne avèk chanèl la. Yon gwo remèsyeman a ou menm, ou se yon ewo nap di w mèsi anpil anpil anpil. Jès sa ale dwat nan kè nou. Jodi an nan ribrik Top 10 lan, nou pote pou ou 10 atis ayisyen nan 8 ème ane la ki gen gwo pye. So, ann al swiv. Bonjou, bonswa tout moun. Nan ribrik Top 10 pou jodi an, nou pote pou ou 10 atis ayisyen nan HMI lan ki gen pat kana. Lè nou pale w de kana, nou pa pale w de animal ki konn vole an, ou di mwens sa ki konn naje nan dlo a. Men nou vle pale w de pye mesye sa yo ki tèlman blayi, ki tèlman gwo, ki tèlman long, yo konsidere pye mesye sa yo tankou pye kana. So, without further ado, ann ale pou nimewo 10 lan. Jameson Telfort aka Pikan, misye se nèg Pòdepè, misye fòme premye gwoup li ki te rele Akademi Rap Style. Twa zan apre, li vin fòme gwoup ki rele Brave Guys la ansanm avèk frè li ke nou konnen ki rele Atròs. Yo te anrejistre premye mizik yo ki te titre Ou Poko Prè, apre ki ta pral fòme gwoup a siksè sa ke nou konnen jounen jodi a ki rele Rock Fam Lame an. Nimewo 9, Emmanuel Lemit aka Djed Shoudly. Nèg ki vini avèk slogan Ou pa egare. Youn nan nèg ki cool anpil anpil e ki trè jovial. Lè nap gade pye Djo Tchoudli mezanmi nou wè pye Djo Tchoudli blayi tankou pye kana. Numéro 8, Jean Marc André, aka The Maple. Misye se ex chanteur Barikad Crew ki te kite nou premye fwa, ki t al nan fòmasyon mizikal sa ke nou konnen ki te rele Bèl Plezi an. Aprè li vin retounen nan Barikad ankò, sèt fwa si li kite l pou l te kapab fè Kavalye sèl, oubyen jan moun yo di l nan langaj mizikal lan ki vin evolye an solo. Gen moun ki di apre l fin kite BC, li te ale nan mannkena. Paske misye toujou sou fè foto tout kote l ale, menm nan twalèt. Menm nan twalèt misye ye l ap poste, fè foto. Se apre sa, enfòmasyon fè kwè ke misye li menm se albòm foto l ap fè olye li fè yon albòm mizikal. Nimewo 7, Antonio Cheramy aka Don Kato Misye fèt le 28 novanm 1974, misye se yon aktè, chantè e ansyen senatè departeman lwès ke nou tout konnen l. Lè n ap gade pye Don Kato mezanmi, men longè pye ansyen senatè a. Nou wè pa gen diferans ant Konatra epi ansyen senatè Lwès la. Nimewo 6, Didier Combo, nèg Kafou. Nou wè jounen jodi a misye li menm li enstale l nan Monreyal. Youn nan DJ e vwazen Tony Mix yo. Nèg sa yo genlè se nèg kafou yo menm pye nèg kafou sa yo pa bon menm men longè pye pye DJ Combo mezanmi lè nap gade longè pye DJ a mezanmi nou wè DJ a li menm pou li gon bon tenis san pyel son special made sak rele edisyon spesyal pou yo fè pou misye tèlman pye nèg sa blayi e pye long. Nimewo 5, Jean Ebers Jerome aka Boss Bentz, sèl animatè ayisyen ki gen Range Rover li. Se slogan pa misye sa. Li kòmanse karyè li kòm animatè, reyalizatè emisyon sa ke yo te rele Lapli Mizik nan Televizyon Nasyonal Dayiti. kote l te travay pandan plis ke 3 zan, epi an novanm 2011, li lanse emisyon sa ke yo rele Boss Band Show aktyèlman nan peyi Kanada. Ou ka show off tou, men pa pase Boss Band. Lè n ap gade Pierre Boss Band mezanmi, diferans ant Konatra e Pierre Boss Band pa gen diferans antre 2 pye sa yo.

Ki se te fòmasyon bèl djaz lan ki te chante, ki te entèprete mizik sa, kote se t Pipo alepòk ki te chantè fòmasyon mizikal sa. Li ekri mizik ki rele Koute kè mwen, fòmasyon Gabèl la, kote l te fè yon brèf pasaj nan fòmasyon sa. Epi kounya k ap evolye an solo. Lè n ap gade Pye Ti Linèt, Pye Ti Linèt tèlman gwo, pye a gwo, li gen vyann ladan l, nèg sa yo mezanmi. Gon seri de ti tenis, bèl ti tyanis, bèl ti mokasen, bagay sa yo pa pou pye nèg sa yo. Paske pye nèg sa yo blayi anpil anpil. Men longèy pye yo epi pye yo blayi. Ann ale pou nimewo 3. Tony Marotier aka Tony Mix. Nou konn Didi a deja mezanmi, misye pa site prezantasyon, se yon nèg ki fè anpil hit e de tan lontan jiska no jou misye ap fè hit e lè nap gade pye Tony mezanmi, nèg sa yo gon mod lè yap jwe nan piblik, nèg ki gen gwo pye sa yo, pat kana sa yo. Pye konatra sa yo, lè yap jwe nan piblik yo gon mòd yap voye tenis anlè. Voye tenis nan foul la. Voye tenis nan foul la. Men ou menm ki pa konnen ou ka al di oh sa son bon atis, sa son bon DJ gad jan lap voye tenis nan foul la manti. Se paske nèg la konnen li menm tenis li voye nan foul la mezanmi pye nèg sa tèlman gwo pa gen moun pa gen yon pye fanatik ki pral antre nan tenis sa vre li pap bon pou okenn fanatik. Sa vle di lèl voye tenis lan nan foul la mezanmi aprè program nan fini misye ap jwenn tenis sa yo atè a paske pa gen youn nan fanatik yo tenis sa pral bon pou pye yo mezanmi sa vle di se pa show off yap fè se paske nèg sa yo konnen yo gen pye yo pote pye se sèl yo menm ki gen sa ki nan pye yo a kòm tenis pa gen lòt moun kap ka metel ankò paske si w metel ou pral sanble se yon spaghetti ki mete bòt donk kounya yo toujou ap konpòj show off voye tenis lan. Ebyen se manti. Se pa chewòf ya fè vre. Se paske yo konnen pye yo tèlman gwo, se pou yo sèlman tenis sa yo ap bon. Se sak fè nou wè ya fè sa. Nimewo 2, Jimmy Revolus aka Haitian Fresh. Misye fèt le 27 out 1976. Misye baze Florida a laj li tou piti. Misye pase de prezantasyon. M pa menm bezwen prezante l paske diskografi mesye sa. anpil anpil. Misye se CEO lebèl sa nou rele Zo Wave, men nan bouda w, ki siyen Blaze One, youn nan pi gwo powèt ayisyen ki nan Ece May la. Lè n ap gade pye Ecen Fresh mezanmi, pye nèg sa tèlman gwo genlè se nenpòt 15 a 16 yo. Mezanmi, nèg sa yo se special made bagay ki nan pye yo ye. Pa al dèyè, pa al di ou pran yon tenis nan pye Ecen Fresh, ou pral al chèche l, al dèyè achte l. menm gwosè a paske nèg sa yo se se se konpayi ki fè tenis pou pye nèg sa yo sèlman pa gen 2 moun ki gen pye nèg sa yo tèlman pye nèg sa yo gwo. Nimewo 1, Mickaël Benjamin aka Mikaben, misye fèt an 1981, misye se pitit selèb. Chanteur ki rele Lionel Benjamin aka Le Père Noël Haïtien. Misye kòmanse nan mizik a yon laj ki trè prekòs kote l te aprann jwe piyano, gita, bas, tanbou etc. A 15 an misye te gentan ekri premye mizik li, youn nan atis ayisyen ki trè polivalan. Misye chante tout stil e misye trè trè bon ladan yo. Misye konpoze pa mal de chanson tèlke Ou pati, san nou pa bliye Mwen tristès, ki se te premye hit misye. E misye konpoze yon mizik ki yon mega hit osi ki se ki mizik sa ki rele Ayiti an. Ke nou tout konnenl. Lè nap gade pye Mikaben, nou wè de pye yon moun ka antre nan yon sèl grenn tenis misye. Yon moun pa menm bezwen pèdi tan w al mande Mikaben prete bagay pye. Paske ou pap ka pran lari. Yap fawouche w espageti ki met bòt. Nap di felisitasyon a Mikaben ki ganye Awards of the number one Haitian artist ki gen pi gwo pat kana nan Haiti may nou. Nap di mèsi a tout moun ki tap swiv nou, mèsi a tout moun ki abòne a chanèl la. Si top 10 sa te fè w plezi, on sèl bagay ou rete pou fè, abòne avèk chanèl la, pataje l avèk zanmi w, fanmi w, envite yo abòne avèk kanal la, ba n on like epi. Kite yon kòmantè pou nou nan a anba videyo a pou di nou ki top 10 ke ou ta renmen nou pote pou ou semèn pwochèn. Se te yon plezi pou m te pote top 10 sa pou ou. M espere ke li te fè w plezi. Mèsi. N ap di w toujou abòne avèk Kaltoub. Kaltoub renmen nou tout. Babay.